Bonjou zanmim yo kòman nou ye Jodia mwen pote yon nouvo video pou nou Kote ke pou moun ki gen 250 goud Paryaj pam nan te bay la sou kont yo jiska prezan yo paka janm fè anyen avèl Ebyen jodia nou pote yon solisyon ak sa Nou pote yon video kote ke nou pral eksplikew Kòman ou kapab voye lajan sa sou kont prensipal ou e pou kapab jwe e football avèl. A vle di konnya nou kapab nou pral kapab jwe football avèk bonus sa yo te ban nou an. Ebyen byen rapid pou video a. Nou pral ale e nou pral moutre nou kòman pou nou fè sa. Ok. Bon, nou pral ale. Ok vwala. Lè nou rive konsa. Ok ok ok Lè nou rive la Nou pral ale nan balans Balans kòm nou wè jan nou wèl lan Balans bonis mwen Mwen gen 250 goud sa vle di 250 goud pam nan Mwen potko te janm fè anyen avèl. Mwen te just kite l sou kont mwen, mwen kite l la paske mwen pat kwè vrèman kisa m te fè avè l, mwen pat ka jwe okenn bagay avè l chak tan mwen eseye mwen pa kapab jwe avè l. Ebyen jodi a se nan kontèks sa mwen pote videyo pou nou, pou nou kapab wè kòman nou kapab sèvi avèk pa nou an. E se sak fè mwen menm mwen toujou di aske mwen fè videyo a e mwen moutre nou sa m di nou an. Ebyen nou pral ale ansanm avè m. Jan nou wè l la, n ap peze ti bagay tou won sa a nou wè devan l lan. Mennen, mwen peze l. Epi nou wè 250 goud bonis la ki disponib pou transfè. Endike kantite lajan transfè a. Ou wè la, yo di w yon goud. Pou w gen yon goud. Sa vle di yon goud egal se 10 nan bonis la. Yon goud se 10 nan bonis la. Pa egzanp, 10 bonis la ap ba w yon goud sou kont prensipal ou. Yon goud. Sa vle di si w chanje 250 goud sa, 250 goud la ap ba ou 25 goud. Jan nou wè l la. 10 goud, 10 goud bonus la ap baw yon goud vrè, yon goud pou kapab jwe Saw vle avèl, 10 goud se yon goud li menm lap ba ou, se konsa m wè yo fèl, bon kòm nou pat ka jwe avèl kan menm se yon fasilite, se yon fason yo fasilite nou pou nou kapab benefisye, men se pa paske bagay la twò gra pase sa, yon goud se 10 bonus yap pran pou yo baw yon goud, pa egzanp. E koman ou ka fè sa pou wè kò e m kwè wap fè e pou w kapab wè konbyen 250 goud ap ba w wap fè se wap fè 250 bon mwen pa sonje men se pou m al lè w Lè ou chanje 250 la sa, yo wè la wap peze tradiksyon, tradiksyon epi lap chanje rapidman. Meni, an ale, mwen peze tradiksyon. Rapid yo di transfè a konplete avèk siksè. Mwen peze ok, epi mwen peze balans ankò. Imedyatman, nou wè mwen genyen 25 goud, 25 goud sou kont prensipal mwen. Kote ke map jwe tout sa m vle avèl. Mwen ka jwe foutbòl, mwen ka jwe, bon, absoliman tou. Mwen ka jwe tout sa m vle ansanm avè l. Ebyen, se nan kontèks sa nou te pote videyo a pou ou. Mwen espere ke nou konprann. Mwen menm, mwen pa ka fè plis. Mwen panse 250 goud la te ka bay plis, omwen 50 goud. Men non, se 25 goud yo ba ou avèk li. Se sa mwen wè yo bay. Pou w kapab benefisye kòm si jwe foutbòl avèk bonis la ou menm. Mwen te kontan pote videyo sa pou nou. Mwen te kontan pote videyo sa pou nou jodi a paske mwen te mwen fè bon 2 jou ou byen 3 jou mwen pa sonje mwen pa fè videyo e byen mwen menm mwen t ap chèche e byen se sa mwen jwenn. Mwen espere nou konprann e toutan mwen jwenn plis m ap pote plis pou nou. Pa bliye abòne Pataje, like, kòmante. Dim sa nou pa konprann epi mwen menm map ede nou. Mwen remèsye nou pou pasyans nou paske nou gade video sa. Mèsi.